Bonjou bonswa le mond se Infoland ki antre lakay ou misyon nou se foun baw tout detay kap pase nan mond lan e edew pale anglè ki vrèman enpòtan nap toujou rete nan mwayenn oryan pou nou diw ke mwayenn oryan gen yon enpòtans total kapital nan zye anpil gran peyi nan mond lan tankou etazini kanada lafrans angletè almay itali etc men jodia nou pral pale w de arabi saoudit ki son peyi nan mwayenn oryan arabi saoudit se yon monachi absoli islamik ki t ap dirije pa dinasti Sawoud, prens eritye Mohammed ben Salman I, pitit li wa wa Salman I, Anviwon 33 milyon abitan Sawoudyen, Sawoudyen, lang yo se Arab, epi se pi gwo peyi nan Mwayen Oryan avèk yon sipèfisi ki plis ke 2 milyon kilomèt kare, e se dezyèm pi gwo peyi nan mond Arab la apre Aljeri. Gen anpil moun ki toujou ekri m ki di m èske se tout peyi nan mwayen oryan ki mizilman, n ap di w non e nou gen pou nou vini sou chanèl sa avèk yon videyo pou nou ba w tout peyi ki nan mwayen oryan ki mizilman e tout peyi ki nan mwayen oryan ki pa mizilman gen anpil rechèch ki fèt yo di ke daprè rechèch ki fèt yo gen 5 peyi nan mwayen oryan se 5 peyi sa yo yo wè ki bay Mwayen Oryan mwayen pou li fonksyone. Gen anpil lòt toujou, men nou pral wè 5 peyi sa yo. Premye peyi a se Riyad, kapital peyi a, premye vil peyi a, kote ki gen plis moun, e yo di se la ki sant komèsyal peyi a. Dezyèm nan se Dyeda, se la aktivite maritim yo fèt, dezyèm vil ki gen plis moun nan peyi a, e unesco menm klase Dyeda nan patrimwàn mondyal, entènasyonal, ki ede peyi a nan kesyon ekonomik, paske tout aktivite maritim yo se la, tout bato, aktivite komèsyal k ap fèt yo, se la yo pase. Twazyèm vil peyi a se La Mèk e Le Yad. Mizilman yo konsidere vil sa yon kote ki pi sen nan Arabi Sawoudit, E touris yo lè yo ale la yo toujou renmen al vizite vil sa kòm yo di se vil ki pi senp e vil ki pi enpòtan. Katriyèm vil se Medin el Islam katriyèm vil peyi a epi ki resevwa anpil pèleren e menm fè kwè Medin se vil pwofèt Lislam paske se la ou kapab wè tonb pwofèt la. Epi senkyèm vil se Tayif nan kesyon pwodiksyon nasyonal pwodiksyon pou vann avèk lòt peyi, tankou myèl, woz e anpil lòt ankò, se la yo fè jan de aktivite sa yo. Sa vle di lè w wè gran peyi yo ap batay pou yo antre nan Mwayen Oryan pou yo gouvène tout peyi ki nan Mwayen Oryan yo, tankou Etazini, Kanada, Lafrans ki toujou gon batay y ap mennen nan Mwayen Oryan pou yo dirije, Li pa fèt konsa. M pral ba w rezon prensipal, youn nan rezon prensipal ki fè peyi sa yo yo enterese avèk Mwayen Oryan e Arabi Sawoudit ki se yon gwo pwa nan Mwayen Oryan, gen anpil moun ki konnen sa. Tande byen, Arabi Sawoudit se peyi ki gen plis rezèv petwòl nan mond lan. Li estime ak 267 milya baril 60 pousan rezèv mondyal petwòl yo chita kò yo nan penisil Arabik la. Si w entèlijan wa konprann sa k fè gwo peyi yo renmen Mwayen Oryan konsa, se pou yo kapab jere kesyon gaz yo. E Mwayen Oryan se yon strateji entènasyonal pou anpil gwo peyi. Pa bliye, misyon nou sou chanèl sa se pou n ba w tout enfòmasyon k ap pase nan mond lan, sitou nan Mwayen Oryan. Abòne si w potko fè sa, ba nou yon like, kòmante epi pataje. Infoland la pou l sèvi w, pou l ba w tout detay k ap pase nan mond lan. Babay! Babay!